M salye tout moun kap gade ti video sa, spesyalman ou menm ki anfas mwen la kounye a. E yon gwo salitasyon pou ou, e m garanti ou ke ti tan sa ou ofri m lan, ou pap pèdi l. Wap jwenn yon leson kap rete, kap sèvi ou de byen, e nan sa ke m pral ofri ou lan. E nou prale brèf, e jodi a m vin pale ou de pi gwo pwazon ki ka detwi yon fwaye, ou byen yon koup. E pran sans byen sa m di an. Pi gwo pwazon ki ka detui yon koup ou byen yon fwaye. E gen anpil bagay ki ka detui yon koup ou byen yon fwaye. Men, dapre mwen menm, mwen estime ke gen youn se li k pi gwo pwazon an. Dapre mwen. M pa fè eksperyans lan non paske e Bondye fè m gras e m chwazi yon moun e ke kè m dezire e e li menm tou e li fè m plezi e m pako rankontre avèk difikilte sa yo. Men pandan m pako rankontre avèk yo, e ide a vin nan tèt mwen, m deside pataje l avè w paske gen anpil moun, byenke mwen menm mwen pa viktim de li, men ki viktim de pwazon sa. Pwazon sa m pa ta swete w pran ladan l. Ok? E pi gwo pwazon daprè mwen, m pa di l jeneral, m pa m pa gen ideyoloji lòt moun, men daprè mwen menm pi gwo pwazon m estime ki ka detui yon koup oubyen yon fanmi, se lè ou nan ti bouch pa gou avèk swa madanm ou, oubyen mari w, oubyen mennaj ou, Epi ou enkli fanmi ladan l. Se pi gwo pwazon an sa. Tande byen wi. Pi gwo pwazon an se lè ou nan kont a mari w, oubyen ou nan kont a madanm ou, sa va depan de kiyès, oubyen ou nan kont ak mennaj ou. Epi ou enkli fanmi ladan l. Ou mete fanmi ladan l. Ok? E, pa egzanp, yon moun ki nan, pwovèb lan toujou di, lang ak dan pa janm pa mòde. Men sa pa vle di pou otan ke yo pa ka viv menm kote. Lang a dan abite nan menm kay. Men yon, e, e, pafwa yo mòde. Men yo regle koze yo pou kont yo. Ok E gen anpil moun ki nan kont swa yon gason nan kont ak madanm li oubyen yon fi nan kont ak mari l oubyen de moun ki renmen yo nan kont epi koze a gentan gaye nan fanmi an. Swa fi an rele sè l l ap eksplike sa, swa l rele frè l l ap eksplike sa, swa l rele manman l oubyen papa l l ap eksplike sa. Gason an tou pafwa li konn nan kont avèk madanm li oubyen mennaj li. E m pa jeneral, m pa jeneralize l sou kesyon mennaj lan paske e nan kilti pa nou an lè moun yo se mennaj yo ye, pafwa e yo konn gen ti difikilte yo, yo regle sa an deyò fanmi. Men m plis baze sou sou fwaye a. E gen gason t konn nan kont avèk e madanm li. E inèdtan pa pase l gentan rele swa sè l oubyen frè l l ap rakonte men sa fi an fè l men kòman fi an konpòte l men kisa k ap pase nan fwaye l non sa pa enpòtan wè yn fwa ke fanmi met bouch nan dosye a dosye an pran yon lòt dimansyon sitou gen fanmi ki pa respekte limit yo Yo rive kote ke yo pa t dwe rive. Yo fouye bouch yo kote lang yo pa mennen yo. Ou wè sa? Bagay koze a vin grav. Gen pafwa, e gason an oubyen fi an, yonn nan kontak lòt, fanmi tèlman gentan fouye bouch twò lwen. Nan koze an, ou konn sa k pase? Gason an vin wont, menm ke l ta vle tounen ak fi an, li pa ka tounen avè l. Fi an vin wont, menm ke l ta vle tounen ak mari an, li pa kapab. Pafwa, si tout fwa yo fè wont sèvi kolè, jan pwovèb pa nou an di l lan, Tou vin gen yon divizyon kote moun sa yo ya viv fanmi pa enkli nan koze relasyon yo. M pa konn si w pran sans byen sa m di w lan. Pa egzanp, yon gason ak yon fi ki ansanm yo gen fwaye swa yo gen pitit ou pa. Epi, yo nan kont, swa fi a gentan eksplike sè l oubyen manman l, papa l, tout sa k pase nan ti kont lan. Swa gason an gentan rele sè l oubyen manman l oubyen papa l, li gentan eksplike tout sa k pase nan ti kont lan, nan ti zen ki genyen an. Ebyen, fanmi an ki pa kenbe limit li, li gentan di tout kalite bagay. Aprè, kou kòlè moun sa yo pase, yo ta vle vin viv ansanm ankò, ou konn sa k pase? Fanmi tèlman gentan di twòp bagay. 2 moun yo vin wont lè y ap tounen yo oblije santi yo wont yo pa ka retounen. Pafwa yo konn di konsa m pa viv pou fanmi se fwaye m mwen konnen. Manti. Si w te gentan konn sa avan ou te rive nan sitiyasyon sa lè w te nan kont ak mari w ou t ap regle sa anndan kay lan. Vwazinaj pa ta bezwen konnen. Manman papa pa ta bezwen konnen. Sè frè pa ta bezwen konnen. Pafwa lè moun yo santi yo wont, yo konn pa ka tounen. Ou konn ki sa k konn pase? Fanmi an tèlman gen tan di twòp bagay, lè gason an avèk fi an fè wont sèvi kòlè, yo chwazi retounen vin viv. Ènmi an vin rete pou sè a oubyen pou frè a oubyen pou manman ak papa. Sa vle di fi ak gason ki te nan kont lan, ki te met fanmi nan koze yo a, yo vin byen kounye a. Men, fanmi sa ou te rantre nan koze an, li tou rete kòm ènmi ou. Ènmi an rete pou yo. Kounye a, si gason an malad nan men ou, yo di ou, chay la pou kont ou. Si fi a malad nan men ou, fanmi an deja di fanm sa, m pa vle wè l pou entèl. Zafè k gade l. M te pale l pou fi sa. Se sa. Ekskiz. Se sa ki enpòtan. Se sa ki pi gwo pwazon. Depi w fouye fanmi nan ti zen k ap pase, nan ti bouch pa gou ki genyen anndan fwaye w, fwaye a p ap mache. L ap rive nan wout l ap kraze kanmenm. Ou mèt kwè m, se sa a m chwazi kòm pi gwo pwazon. Sa pa vle di pou otan, si, si ou nan, si ou gen yon fwaye, mesye a oubyen fi an, nou santi gen yon bagay k ap mal mache ladan l. Sa ka rive gen yon moun de konfyans, swa yon bon zanmi, oubyen yon bon frè ki konn prensip, ki konn limit li. Oubyen si moun yo marye, e, Marenn ak parenn. Ou byen gen yon bon grenn fanmi tou ki konnen limit li nan relasyon an, ki ka mete lòd ak dezòd, ki konnen ki wol yon fanmi nan yon relasyon, ke pati sa pa pou li. Nou kapab, yon bon zanmi tou, nou kapab enkli l nan dosye a si nou santi nou pa ka regle sa antre nou. E m pa wè ki sa k ta ka genyen nan yon fwaye, pou n pa ta ka regle l antre nou, sitou lè nou sou kabann, kòman, nou konn jan sa konn ye. Mezanmi, e, pran sans nou. Pran sans nou. Gen bagay, se antre nou pou n jere yo. Yon fanmi rete yon fanmi, yon fwaye rete yon fwaye. Zafè fwaye regle nan fwaye. Zen w, zen w avèk mari w, ti bouch pa gou w avèk mari w, pa enkli fanmi ladan l. Pa enkli zanmi ladan l. Bat pou nou jwenn solisyon pito. E m swete ke nan sa ke w tande la, l ap itil ou kanmenm. E tout fwaye ki gen ti bouch pa gou, ki gen ti dezinyon. E m swete nou ini nou e anpil love pou nou e tout tout fwaye tou ki pap mache byen e m panse ke ti video sa lap itil ou e bonne chance e bonne vie à deux.